Mwen salye tout zanmi CT click yo, kòman nou ye, kòman nou ye, mwen espere ke nou tout ok, pa bò kote pa m nou kapab di, jiska prezan nou la n ap kenbe, n ap avanse e ti pa ti pa, e kite m pran yon ti tan pou m di w mèsi. Mèsi ou menm ki toujou sipòte nou atravè de kanal sa. Kòman ou sipòte nou? Ou pataje videyo nou yo avèk lòt zanmi ki pou pèmèt plis moun wè l. Ou toujou kite yon kòmantè anba chak videyo ou gade e ou pa neglije ba nou ti like nou e ti jèm m pa konnen kijan nou konprann li men ou toujou like video nou yo sa fè nou plèzi anpil pou nou kapab toujou kontinye fè video pou e ou menm ki ap gade video sa la ki poko gen chans pou ta abòne a kanal la pa pèdi tan pa pèdi tan ou mèt sèlman klike sou bouton abòne a ti klòch notifikasyon ap parèt ou klike sou klòch ou kote gen 2 zòrèy la Ki sinifi tout chak fwa nou moute yon videyo yo ap deja rive jwenn nou yon fason ke ou pa rate anyen anyen kap pase sou chèn sa. Depi kelke jou an Repiblik Dominikèn yo ap kriye viktwa, rele viktwa pa tou kote ke ou pase. Viktwa poukisa? Pase ke yo rele yo di Yo kraze kanal la. Prezidan Abinader kraze kanal la. Ayisyen yo pèdi batay la, Dominiken genyen, paseke kanal la kraze. Eske se vre kanal la kraze? KPK kanal la pap kanpe. Koman yo konprann kanal la kraze a? Banm esplike w. Semèn pase a te gen anpil lapli ki tap tonbe, Lapli sa yo te koz rivyè kanal te an kru, rivyè a desann. Anpil dlo te antre sou santye a sa te vin fè ke bòs yo te oblije kanpe travay paske akoz de lapli a dlo a rivyè a te an kru yo pat ka kontinye travay. Rapidman tout medya an Repiblik Dominikèn te pran sa pou yo te fè Kri fè anpil bri ansanm yo fè di bon, rivyè masak desann, Ayiti inonde, tout travay ki t ap fèt nan masak la dlo ale avèk tout, tout kote ou pase ou tande se viktwa, viktwa, viktwa paske lanati pèmèt ke yo reprann konfyans, kanal la kraze. Men se te byen konte mal kalkile paske se KPK l ye, kanal la p ap kanpe. 2 jou aprè lapli fin tonbe, bòs yo, komite kanal se plase ponp sou kanal yo, rale dlo epi rekòmanse travay. Fò m di w dlo t antre vre nan santye a, men pa gen pèt ki fèt. Pa gen pèt ki fèt non, se sèlman lapli t ap tonbe kòm yon fè nòmal kèlkeswa kote teretriyan ouvè t ap toujou mouye. Kanal la te mouye, men pa gen okenn dega ki te koze. Pandansetan, Prezidan Luis Abinader te Etazini Damerik kote ke l tal rankontre avèk omològ li Prezidan Joe Biden. Tout prezidan, kèlkeswa peyi li a nan mond la, depi l prezidan, li gon grenn vizyon se ta renmen rankontre avèk Prezidan Etazini. E menm ke se pou 2 segond, li pa gen pwoblèm pou l deplase ale jwenn Joe Biden, ale jwenn kèlkeswa prezidan ke Etazini an, yon fason ke pou l sa kapab rive, rete nan kourikouloum ni ke l te rankontre avèk prezidan dè Etazini. Kisa yo te diskite nan rankont Luis Abinader avèk Biden? Yo pale tout sa yo bezwen. Men fò m di w, dosye kanal la pa t menm touche, Paske Luis Abinader deja konnen se yon konba li pèdi an lagan, li pa bezwen ap chache anyen ankò, li pèdi. Men, fò m di w, Luis Abinader nan eleksyon, l ap prepare eleksyon pou 2024. E youn nan choz ki fè Luis Abinader pral pèdi eleksyon sa, se dosye kanal sa, dosye fèmen fwontyè. Li ta byen renmen kòmsi pou fon ta reprann ankò, men sensèman li pa wè ki pye ki pou l ta mete devan yon fason ki pou l ta reprann aktivite yo. Se vre yo lanse tout, tout, tout, tout, tout sa yo lanse, ouvri fontyè pa yo a la, e kòmanse ap kritike Ayisyen, di Ayisyen se nou menm k ap maltrete tèt nou paske yo ouvè pou nou vin achte manje, medikaman, se nou k ap fè rasis kounye a, eksetera. Men, Fòm di w byen, desizyon nou pran an, KPK, kanal la pap kanpe, si ke nou kenbe sa, nou kite desanm pase avè li jan l ye la, hehehe, Abinader met fè sa l vle, li pèdi, li pèdi nèt. Li vini la, e l pase avèk pòt pawòl li, pòt pawòl li, li pase li lòd, pòt pawòl li ki se Romero Figueroa pou yo aktive kanal La Vigía. Kanal La Vigía se pa yon kanal ki fèk konstwi, se yon kanal ki te deja la. Men akoze yon kanal lè pou l fonksyone ki mande anpil depans, sa vin fè ke kanal sa li te abandone Kounya yo retounen, yo re-aktive kanal yo. Avèk re-aktivasyon kanal sa a, se yon kri de viktwa li ye pou yo, paske yo di, nou mèt konstwi konstwi nou anba a, dlo pa p rive jwenn nou, paske yo kraze sa nan men nou. E se nan sans sa a, si ke ou pase nan kèlkeswa kwen ou pase an Repiblik Dominikèn, ou ka tande yo di, Prezidan kraze kanal la. E sak fè map mande nou menm kap travay anba sou kanal nou mete vitès mete fòs e 18 novanm pou nou ta gentan inogire kanal sa pou nou pouse repiblik dominikèn kalòt marasa sa humm m pa di kote lap pran men map kontan map kontan e map kontan ankò. pou nou antre slogan sa a e se nan inogirasyon sa ki pral fè anpil bri sou rezo sosyo se la menm Abinader tou mouri frèt sa a li elimine nan kous la. Ki sa kanal Lavihi a ye? Kanal Lavihi a se yon kanal ki ka pran yon mèt kib dlo pa minit. ki kapab rale nan rivyè Masak yon mèt kib dlo pa minit. Kòman l ap rale li? Yo enstale 3 ponp sou kanal la. 3 ponp sa yo, yo fonksyone avèk dizèl. Chak minit, chak segond, di-je, Yo ap rale yon mèt kib dlo. Kantite dlo yo santi yo pral rale a, sa pral fè ke debi dlo a pral vrèman diminye pou li rive jwenn nou anba. Men yo te mèt enstale kèlk kantite ponp yo vle, se ka pe ka, kanal la p ap kanpe paseke yo p ap ka kenbe konba sa a pou ap boule dizèl pou rale dlo. Wi, yo p ap kapab. Twa ponp yo a, yo gen youn ki pran 6500 galon, yo gen yon lòt ki ap rale 6000 galon, sa fè 12500 galon, e yo gen yon lòt ki ap rale 3000 galon, ki fè 15500 galon dlo yo ap rale a chak segond nan rivyè Masak. Men, KPK, kanal la p ap kanpe, Luis Abinadel rale dlo kantite w kapab sèlman bat pou w pa neye paske nan jou kap vin devan la kanal la pral fini nap inogire l nan boul figi w se KPK kanal la pap kanpe ekri kòmantè KPK kanal la pap kanpe yon fason pou enèji pozitif sa kapab rive sou kanal la pou nou jwenn fòs pou konstriksyon an fèt. Yo mèt kontinye pale nan bouch yo, yo kraze kanal, men nou menm n ap avanse avèk konstriksyon nou. Ekri sa, KPK, kanal la pap kanpe, n ap rankontre nan yon lòt videyo. Babay.